Mande prezidan bay ti manti pal tou e depi ou bay manti son verite wap kache lè mande prezidan dil pran bal nan dèyè manti madanm nan pa pran okenn bal nan dèyè manti.
Salut salut salut tout fan Gamy vérité yo Jodi an mwen pote video sa pou nou kote ke mwen pral esplike nou E nou pral gade avè m tou kòman ansyen konseye jiridik defen prezidan Mèt Renòl Jòj e kounya ki te pase nan opozisyon k ap esplike kòman madan prezidan bay manti sou lanmò prezidan. Jan bagay la ye la, kòm ou pral gade ansanm avèk mwen e tande, ta sanble ke menm madan prezidan an konplis nan lanmò prezidan an. Paske an reyalite, si ke ou ansanm avèk yon moun, ou kache menm kote ansanm avè li, li pran bal, e se pa ti kalib de 38, 9 milimèt, se gwo zam de gè, sa vle di kanmenm, ou menm ou ta dwe touche, e touche ou pwofon. Men lè n ap gade fason Mèt Renold Georges ap pale, se kòmsi Madan Prezidan gen yon verite l kache, l pa vle pale. Kòm etan done ke nou konnen, mwen toujou ap chache enfòmasyon pou m pote pou fan mwen yo. Antretan m ap mande yon moun ki fenk rejwenn chanèl la, ki fenk ap gade videyo sou chanèl la, si w potko abòne fè sa kounya pou kapab ede m avanse, pèmèt ke chanèl la vin pi fò gras avèk èd ou, gras avèk sipò w E wap bay yon like, yon kòmantè, wap pataje videyo a, epi wap klike sou ti klòch la pou pa rate okenn nan enfòmasyon yo. Ann al gade ansanm.
Mande prezidan bay ti manti pal tou. E depi ou bay manti son verite wap kache. Lè mande prezidan dil pran bal nan dèyè. Manti. Madanm nan pa pran okenn bal nan dèyè. Manti. Pase pitit li ki denonse sa. Pitit fil la. Ou konnen sal di. Lè moun yo fin ale, li vin jwenn manman l chita sou tèt eskalye a. Ou pran bal nan bouda w pral chita, kote w ka chita? Ki moun k ap pran bagay sa nan men l? Madam nan ale li di nan cnn li pran 6, 7, 8, 9, l ap konte. Se koulye a l ap aprann konte. 8, 9 bal. Kote l pran yo? Menm bal madanm pran nan madanm nan yo dil pran nan bra mwen m pa kwè ladann madanm nan se tankou son moun li leve men l anlè li fè tire l la a ou 38 pase si son bal fizi sa m konnen yo Reno jwenn se militè l ye fizi sa m konnen yo tap depati a ponyèt la pak a pak. Pak an pak ki tap debati al. Madanm nan bay manti, li di lè yo tire prezidan, nou tout nou te tande l. Se repete pa repete sa madanm nan di. Li te kouche anba kabann nan avèk prezidan. A yo ta tire prezidan anba kabann avèk bal sa, bal la pat pèse prezidan nan pèse l tou. Pase zam sa yo bon pay de M 16 e T 65 lèm nan lame nou konn tire bal sa yo nan yon dwoum dwoum an fè ke w konnen yo li fon ti twou epi li fon gwo twou konsa dèyè donk ki moun yap vin bay moun kenbe kisa boloni non bagay sa yo nou pap pran yo. Verite a e madanm nan vin la nan kabinè desizyon pou l vin bay li. Ti Claude pou vin bay koman prezidan pako menm mouri ou di w se prezidan. Yon koudeta. Prezidan pako mouri. Pou l mouri fòk gon medsen lejis ki di w wi l mouri. Jij depè pako menm fè konsta. Mwen se mwen menm, m gon kliyan map defann, ke moun pa jwe avèl. Lèm gon kliyan map defann, se yon kliyan map defann. Ok? Yo pran nèg la yo metel nan prizon, sa pral fè 9 mwa la a, sil te ansent yon fanm, pitit la tap gentan fèt. Donk, mwen mande pou ankèt la kontinye, pou dwayen an bay dosye a a jij la, bon, Mèt Ranbe Lab, li yo di.